Kote ou evolye kapab yon zòn depresiv, kote ou leve, zòn ou. Nou ka nou genna di tou, e menm nan jèn ou tou, yon bagay ki ereditè tou, ou genna gen de zafè lakay ou ki prè pou fè depresyon. Tankou moun ki te ki tap viv yon seri de soufrans nan lè vi, apre ki chak kou soufrans sa parèt, ou byen yon aspè de soufrans sa parèt, li genna vire al depresyon. Ou byen, li gen dwa yon ansyen, li gen dwa se yon ansyen blesi, ou di mwens tou, li gen dwa soti ereditè tou. De jan ki gen tandans pou kè yo sote nòmalman epi pou yo blayi. Men an rete plis nan Dans un premier temps nan milye ou. E youn nan bagay ki atire atansyon m nan zafè depresyon sa, se depresyon w ap jwenn anndan legliz. Anpil kretyen, kretyèn depresif. Sa se se youn nan bagay ke e nan poze tèt nou anpil kesyon si W ap itilize Latora, w ap itilize Bib la, e ke w an depresyon, se gwo koze. Paske Bib la ta sipoze ba w tout zouti posib pou konbat ladepresyon. Lè w fini pa konprann ki sa ki koze depresyon yo, se lefèt ke. dekalaj nou di ant kò e am nan, ant lespri e matyè lan, se le fèt ke gen jan ki gen de pwojè ki depase kapasite yo. Gen pwojè ki depase kapasite yo. Yo manke le dahat, le disèneman. Pwojè ki depase kapasite yo, pwojè kote ke e moun nan vle achte yon machin, men kòb li gen nan men nan se yon bisikèt li ka achte. Oubyen li vin achte yon bisiklèt. Kòb li gen nan men l lan, se yon bouwèt li ka pran. Donk, espri pou l achte a, li pa koresponn avèk materyèl li gen nan men l lan. Se fi sa l renmen? Fi an pa vle l. Se nèg sa l renmen, nèg lan pa vle l. Anndan legliz la, pou sa nou pran anndan legliz, se paske tchalenj ki gen anndan legliz yo, le pli souvan gen moun ki pa konnen men gon tchalenj, sa vle di ke tout moun bezwen montre moun li pi byen abiye ke lòt. Malèrès sa k pa ka abiye menm jan an, Lèl pral legliz li strese. Paskel bezwen abiye l menm jan avèk madan pastè oubyen sè entèl ki gen mari kap travay byen. Oubyen frè sa tou bezwen abiye menm jan ak lòt frè a. Li pata sipoze konsa. Se malere ke map di w bagay konsa. Ou konprann? Men sil konsa fòm dil. Sè sa al kay lòt sè a, li wè kay sè a yon tèl fason. Epi li strese mari an. Li sa pa ka mache. Depresyon. Nou se plizyè sè nou ansanm epi sa ki marye avèk sè ou sa ki gen plis kòb lòt la ak mari pa l la pa gen lajan. Depresyon. Anpil fwa moun yo depresif se yon koz se yon koz ego se lego moun nan pa ka satisfè ego li li pa ka moutre piblik lan ki moun li ye lawont vin ba l depresyon li manke lafwa. Lalbè fè bagay ke li paka fè. Mwen pa di moun pa gen e pa vize wo, se pa sa m vin di la non. Fò vize wo paske linivè est à toi, linivè t'appartient. Men fò pa fè l avèk espri dego. Kon w fè l avèk espri dego, ou pral tonbe nan depresyon. Paske w nan konpetisyon. Tou sa n bezwen n kapab genyen l. Paske tout, tout est à toi. Mon frère, ma soeur. Men pa fè l an konpetisyon. Evite pou n tonbe nan depresyon lè n ap gade bagay yo avèk zye chanèl nou. Lè w gen yon bezwen. HM. Jewova, li wè bezwen an. Al dan lapriyè. Poze pwoblèm nan avèk li. Pa gade lòt ak genyen ki pwoblèm pa li solisyone. Envite Dye nan bezwen an. Pa gade sè a, pa gade frè a ki bati kay ou byen k ap vwayaje, k ap fè si, k ap fè sa. Non. Paske anpil fwa, depresyon li se yon koz materyèl, koz dego. E jensiste. Koz dego. Koz w ap fè konpetisyon avèk moun bò kote w, oubyen alenteryè bò kote w, eksetera. Donk, ou pa satisfè de sa Bondye ba ou, ou pa remèsye misye pou chak jou. Fò w remèsye l, di l chak jou mèsi, m bezwen sa, men sa w ban mwen an, mèsi. M te bezwen mil dola, men se senksan dola ou ban mwen, mèsi. M te bezwen yon kay sis pyès, men kay twa pyès sa ou ban mwen, mèsi. Pa ba tèt ou pwoblèm paske ou pa jwenn ni, epi w ap lage kò w nan depresyon. Lè Senyè a bay plis kòb nan ofrann nan, menm si se yon goud ou ka bay, mèsi. pa fè bagay pou fè moun wè. Donk anpil fwa lè n di dekalaj ant lame e lespri, ant lame e le kò, ant lespri e la matyè, se vre, depresyon se sa l ye. Se yon absans de limyè. Kan pa gen limyè, depresyon. Lè pa gen limyè, depresyon. Men sa son konsta n fè. Men lè n fè konsta antan ke etidyan, antan ke anseyan, fò n prezante solisyon tou. Meyè fason pou n konbat la depresyon, se la lekti. Lekti, lekti ou konnen k ap enterese w. Lekti espirityèl. La dans Aprann danse Pase mizik Danse Kòm David Dans le Somme 150 Danse Branche ton esprit sur Dieu qui t'aime Bondye renmen ou Il vous aime Kit es pou w la Di l mèsi pou sa w gen nan moun an k ap ba w depresyon paske l pa sifi a. E nèg sa mari sa ou gen pa gen kòb epi ou santi ou depre ou depresif paske ou ta renmen pi bèl dimanch devan legliz la men mari a pa kapab ou vle kite l pou sa epi ou vin ap lage kò nan wonte ou vin ap wont non depresyon sa li pa gen sans devan Dye psikològ pa ka fè anyen pou ou paske eta dam ou an pa ka antre ladan l se ou k konnen sa k ba w depresyon an. Paske tou pas. Tou pas. Donk, youn nan fason pou trete depresyon an se la dans, le chan, la lekti. E pi, si w gen yon moun ou ki dan le bezwen kèlke pa, al rann li sèvis, deplase al rann li sèvis. Ya! Pandan depresyon an, ou konnen yon moun gen yon bezwen, al rann li sèvis. W ap gade, si le chan, echanj lan kòmanse ap fèt epi w ap santi w ap geri. deplase al ba l kout men. Li gen timoun pou ki fè devwa, olye de l fè devwa, li gen li gen moun ki lopital al wè yo pandan w nan depresyon an wi. Deplase al rann moun sèvis. Epi, lekti, meditasyon, tout plezi ou konnen ke ou kapab pran ki bon pou chase depresyon. Yon psikològ pa ka fè sa, pap ka trete sa. M pa di moun pa wè psikològ, lwen de la. Men nou si nou gen Bondye, premye psikològ sa a, nou kapab fè Bondye konfyans. Lekti de choz sent, de lekritif sent, dans, chan. Rann moun sèvis epi kòmanse bay moun ki dan le bezwen a byen paw gen. Ou pa ou pat gen, bay. Donk depresyon son gwo fenomèn son gwo fleo li ye dan le mond. Donk se tout moun atake tout moun. Le Kris avan lakwa li te pran yon depresyon tou. Ou sonje sa? Le Kris avan lakwa misye te pran yon depresyon. Yo msal priye. Msye di pè, ba yo di mwen la, nèg yo pral, nèg yo pral fann mwen a kout baton la. Yo pral tiye m la a kout baton. Msye pè baton, se baton, msye pral pran baton vre. Tank msye yon ti jan ap fremi. Ba yo di mwen. Men msye priye. pou nou tou kapab venk depresyon an nan lapriyè si nap swiv Kris se modèl la gen David kan Saül te fin fann nan kòl poul tiyel David te vrèman an depresyon tout som David yo wap wè depresyon ap pase anndan som David yo nou pa swiv sa ou pa wè son nèg kap ki pè Men ki vin kon bravo tou paske Letènèl la. David venk depresyon sa a travè priyè l yo. E priyè sa yo rete, chan sa yo rete, sòm yo rete pou nou. David venk sa. Nou gen memwa Saül la tou, e lòske li te vin dezobeyi lòd de Letènèl, l al ka yon manbo. Lè manbo a vin rele mò a pou li la epi, silechan mò a fè l konnen, mwen kwè se Samuel li rele. Lap mouri demen wè konsa. Misye tonbe. Donk tout moun sa yo pran nan depresyon. Men e Juda tou te pran nan depresyon. Lè l fin vann Kris kounya misye woy nan kisa m tonbe la. Tèt li cho. Lal pann tèt li. Donk depresyon ka fè w pann tèt ou. Depresyon ka fè w siside tèt ou. Paske pa bliye tout koz depresyon se yon absans de limyè. Yon absans de limyè li ye. Donk eseye toujou lè w devan de pwoblèm materyèl pou kontwole l avèk Dye. Di Dye, pwoblèm nan konsa, m konnen se w vle l konsa, ede m ladan l. Balanse l. Evite dekalaj ant matyè espri. Evite dekalaj sa yo. Pa fè anyen pou moun. Pa gade pastè ni madan pastè oubyen moun nan li ban w fanm kòmandan legliz lan w pa gen pou ba l. Ou pa tèt ou pwoblèm. Non non non non non non non fè tou pou la glwa de Dye depresyon se yon absans de limyè li ye mwen dil ankò se yon dekalaj ki gen ant lespri e la matyè a mètnan si ou lage tout nan men Dye si ou kwè ke nan sitiyasyon ou ye a se se le plan diven lap avanse avèw men toujou espere wo toujou espere ke se se il est le Dieu qui peut te faire traverser la mer rouge. Sete sete Dieu d'abondance men ou paka kondisione viw a pati de lòt moun grave erreur ainsi pou nou rekapitile nou di ke depresyon ka trete avèk la dans lecture biblique si nou ka dil konsa e rann moun sèvis al deplase rann moun sèvis epi mete kay ou pwòp paske depi moun an depresyon gen tandans kite kay li sal mete kay ou pwòp epi wap gade sak ta baw depresyon an Lap kouri kite w paske l wè w brav dan lapriyè. Epi la priyè nan nwit li bode dout li vin priye nan nwit epi nan priyè a mande 3 bagay di di l mèsi di Bondye mèsi mande l padon epi mande l sa n sa n bezwen. Mèsi e m pa kwè m pa kwè m eksplore tout tèm nan nèt sou depresyon men m gen enpresyon ke m ba w ti konsèy. Aprann danse aprann ri pase bèl mizik nou pouse mizik nou pa okipe l tout sa kwè t rive nan vi nou se pou yon bi. Paske Dye ap aprann nou yon bagay, li bezwen n rive kèlke pa. Pa kouri kont lavi kò n nan depresyon pou koz materyèl, paske tou pas. I love you, Dieu vous benisse.